Se avèk anpil plezi e anpil emosyon an menm tan nou resevwa nou nan espas Mirabel Plaza pou di pale sa a. Nou te vle a tou pri jodi a mobilize ansanm de medya Leyogan yo, otou de yon inisyativ. Semèn pase a, nou te deja rankontre dè medya an liy, men se te nou menm sèlman ki te fè l nan nivo CEDUC, puiske lè nou te lanse inisyativ la, nou ale vè CODEG, ki se Conseil des Directeurs des Ecoles de Gresye, e n ale tou vè Lameri de Leyogàn e tou de estrikti sa yo, yo te resevwa nou a kè jwa. Majistra Ernson Henry te di nou l ap mete tout li menm nan inisyativ la pou l wè kòman inisyativ sa a kapab rive mobilize le maksimòm de moun posib. te rive vini yon reyalite, e yon reyalite, si m ta ka di l, yon reyalite pozitiv an favè de timoun Gresye yo. M ap kòmanse menm jan avèk semèn dènyè. Ane pase, nou te genyen popilasyon Gresye a ki te. fòse par les gangs armés ki te deplase vini sou komin Leyogàn. Komin Leyogàn te resevwa plis pase 30 mil moun ki soti sou komin Gresye. E te genyen yon mobilizasyon otou de sitiyasyon sa a. Genyen anpil enstitisyon ki te pote yo lebra, menm si entèvansyon yo te toujou rete ensiyifikativ a yon sèten nivo, men kanmenm gen de lòt nivo moun yo te rive benefisye yon asistans. Tankou n te presize li, nan nivo SEDUC, Pli patikilyèman, via UNICEF, nou te rive sibvansyone 2,000 san timoun Gresye e pèmèt yo rive lekòl. Te genyen yon trantèn lekòl de Gresye ki te jwenn finansman dirèk sa a. Nou te rive avèk Lameri de Lewogàn rive pèmèt ke lekòl nasyonal de Belval louvri, kote meri a te mete tout pwa l nan balans lan malgre de kontrent ki te soti o pli wo nivo, men majistra a te di fòk lekòl la louvri e li te jwenn sipò UNICEF atravè pledwaye ke CEDUC te fè avèk le BDSE Leyogàn.

Men, ane 2025, 2026 la, enkyetid yo, yo vin plis. Yo vin plis paske asistans yo pa rive jwenn moun yo depi lemwa de fevriye. Menm nan nivo pa nou atravè Seduc, nou te kanpe majorite entèvansyon nou yo nan mwa fevriye paske nou pa t jwenn lòt apui pou te pèmèt nou kenbe. E ane a nou kontinye mennen pledwaye. Men jis jodi a ke n ap pale avèk nou, nou pa gen okenn asirans ke ankenn timoun lekòl Gresye ap jwenn yon sibvansyon pou yo retounen lekòl. E bò kote direksyon lekòl yo, presyon an wo anpil. Lò w te genyen yon popilasyon skolè ki te sibvansyone an 2024, 2025, Mande timoun sa a prezante l yon fich pou di l li pral peye an oktòb 2025 pou li kapab ale lekòl. Nou konprann ki sa sa vle di. Bò kote Seduc, nou mennen anpil pledwaye, nou ekri anpil enstitisyon, men jiska prezan poko gen de repons pozitif. Se sa k fè nou te ale vè la mairie de Léogâne, nou mande yo, n ale vè des artistes, E konsa, Janjan Ozel te reponn nou pou yon konsè de solidarite. E konsè de solidarite sa, jan mwen te di l o depa, nou jwenn bourad lameri Leyogàn k ap asiste nou nan tout demach teknik yo, k ap asiste nou nan mobilize de bann rara, mobilize sonorizasyon e ot pou nou wè, paske yonn nan bagay ke nou te swete, Se pa reyalize yon spektak la epi lè nou prezante rapò pou nou di lekòl Gresye yo, se di ki te deside tante yon spektak pou nou, malerezman spektak la fè 200 mil goud men nou depanse 300 mil goud. Lè sa a, se tankou benefisyè la w ta pral desèvi a, i dwe 100 mil goud pou l ta peye. Men nou di yo de preferans nou prale vè de lòt moun. tankou nou fè l, aller vers la mairie, aller vers des entreprises financières de la place, gade kouman yo ka pote asistans yo pou nou kapab fè depans autour de spectacle la, men vant kat yo nou konnen a 100 pour 100 yo rive jwenn lekòl yo. E se poutèt sa jodi a nou pa t vle prezan pou kont nou, nou te vle ke CODEG Ansanm avèk nou ke Meri Leyogàn reprezante nan rankont sa, omwen yo pote mo pa yo anvè medya yo e nou konnen tout gwo reyalizasyon si li pa gen laprès ladan l, li kapab ou ka gen gwo volonte men malerezman ou pa rive ateri. E se sa k fè nou rete kwè chak medya ke nou envite. Chak jounalis ki prezan avèk nou, nou pa sèlman wè ke se yon pòt pawòl inisyativ la, men nou wè yo se pòt pawòl ti moun yo, yo se de moun ki kapab al defonse dè pòt, wè kòman mobilizasyon an kapab fèt pou omwen nou ka di aprè spektak la, nou gen mwayen pou nou pèmèt. 200, 300 timoun e s'il le faut yon milye, de milye timoun, Gresye, retounen lekòl san gwo tèt chaje. M ap pase.
Li se yon plezi dèske nou reponn prezan avèk envitasyon spesyal sa a ki gen yon pakèt enpòtans pou Seduc, Codeg, la mairie de Leogane. Men li tris tou lè n ap gade atitid leta peyi nou kote nou menm moun Gresye nou kite yo fòse nou kite lekòl nou yo paske nou reprezante tout lekòl ki gen nan komin Gresye nou se Konsèy dè direktè dekòl depresye, se avèk tristès, depi 12 me 2024 a no jou, nou retwouve nou sou tèren Lewogàn, ke nou pat abitye deja, kote nou oblije afème dè espas ki pa menm apwopriye pou nou ta fè lekòl. Avèk yon pri egzòbitan pandan nou menm nou pa genyen senkòb nan men nou. Nou pa genyen pèsòn moun ki vire je gade nou, sinon ke partenè nou se di.

Non sèlman nou gen pwoblèm espas pou loje lekòl yo, e ane sa a pri yo vin pi wo toujou, e gen pwopriyetè ki te gentan anonse nou yo pap kapab renouvle nou, se prèske a. Double pri yo ta vle pou nou renouvle pandan nou pa gen anyen nan men nou. Paran yo, yo lage de bra balanse, yo pap travay, yo nan sit, yap pase mizè, yap pran desepsyon, nou rele maten midi swa. E youn nan bagay ki atriste nou pwofondeman, se paske timoun yo a tout paran yo te oblije pran lari pou yap klewone yo pa bezwen zam se lekòl yo bezwen pou peyi nou an rive nan yon tèl a yon tèl nivo li archi archi grav nou zot les membres du CODED, Conseil des directeurs d'école de Gresye, encore une fois. Nap mande leta pou pran responsabilite yo an men. Paske sa nou pa ta bezwen ap klewone li, leta pa di nou anyen, FNE genyen de fon ki disponib pou sa, UNICEF di yo pap kapab sibvansyone lekòl nou yo ane sa a, pandan paran yo, Yo pap leve ni lou ni lejè, genyen kap pran desepsyon lakay moun, yap dòmi sou lari, sou gali kay moun, yap dòmi nan plas piblik, yap dòmi nan espas lekòl leta yo, mezanmi sannè ase ke ministè edikasyon nasyonal pran responsabilite yo an men pou timoun yo retounen lekòl. Fòk timoun yo retounen lekòl e timoun yo ak bouch yo pou timoun 10 an, 8 an ap deklare yap di mouche leta yo pa bezwen zam se lekòl yo bezwen sa nou estime ke leta ta pran konsyans yo ta fè yon bagay sinon sitiyasyon an lap depase pa lèzemilman. E gen yon lòt fenomèn nou wè ki ap devlope Lewogàn e ke nou pa t konn wè oparavan, gen yon pakèt timoun ki lage nan lari an k ap mande, k ap mande e tout devan enstitisyon yo, sa fòk mouche Leta di yon mo. Se sa fè nou ap mande mesye laprès yo Fè pawòl li yo mache pou rive nan zòrèy leta, zòrèy leta twò di pou yo toune rega yo gade lè zelèv de Gresye, lè direktè de Gresye e poukwa pa rejwenn ak Sedik Kodèg lameri pou ke yo kapab bay yon repons avèk gwo tonton pwoblèm ke lekòl Gresye yo ap sibi.

Kom se kote kabinè Dume a, Anson Henry, ki te chaje m pou reprezante l nan moman sa, se yon moman patikilyèman enpòtan pou nou zot o nivo de la mèri de Lewogàn. Mwen vle, o dela de patenè yo ke mwen, de prensipo patenè sa yo ke mwen deja salye, mwen vle salye nou menm travayè de laprès ki fè le deplasman, e jistemen ki reponn a apèl a envitasyon ki te lanse pou vin kouvri konferans de près sa. Mwen vle salye tou popilasyon Leyoganèz lan ki on lòt fwa a su jwe son wol istorik an akeyan lè deplase de Gresye ki malerezman te fòse pou yo kite e demeure habituelle yo kite komin yo e vwala yo dezòmè Leyogàn nan de sitiyasyon nan de kondisyon a sèten ega enfraimè. Donk mwen gen yon mo spesyal pou deplase yo paske anfèt kèlke pa se endepandan se se esansyèlman se evidaman endepandan de volonte yo ke yo nan parèy sitiyasyon.

Se yon depans en tèm de resous finansyè jisteman ke yon inisyativ konsa, yon konsèr de leve de fon li prevu, li konseptyalize e n ap mete tout pwa nou nan balans lan pou n reyisi l o benefis de la kominote an jeneral men lè deplase deplese an patikilye. E mwen kwè ke jodi a. Ayiti malerezman est en train de connaitre l'une des pages les plus sombres de son histoire e mwen panse ke si nou kontinye avanse pandan ke nap mete la science de kote, pandan ke nap mete lekòl de kote, pandan ke nap mete l'Académie de kote, mwen panse ke nou prale de mal en pire e a sela gen nesesite pou ke nou ankouraje e nan nivo meri an, nan non Maestral Etienne Henry. Nou pap sispann ankouraje, enplike nou, kolabore nan tout inisyativ ki ale nan sans promotion de l'éducation, du savoir, de l'académique, ki ale nan sans le respect des droits des enfants oubyen de l'enfance, paske timoun yo, yo renmen di se avni peyi a, men m ap mande èske kèlke pàn yo pa gentan prezan an tou. Paske konpòteman yo, konduit yo kapab gen de enpak, de retonbe, de efè ke nou ta dwe vrèman evite. Alò, demach lan li pètinant dan la mezi ou efektivman bezwen li reyèl. Nou genyen yon kantite de timoun ki dwe al lekòl e pa ko gen mwayen finansye ki dispoze a sa.

Fò m pral mande yon bon atik pou ke dezòmè yo mobilize fon pou yo peye pou etid yo. Eske deja se pa de timoun ke nou ekspoze a la delenkans, ke nou ekspoze a on sant de vis, a on sant de devyans tankou jan sa abitye lè nou pa entegre yo. E nou konnen deja lè timoun yo nan sitiyasyon sa yo, yo frajil, frajil a mezi kou yo fasil a èks yo èks a ètre eksplwate.

pa reyisit inisyativ sa sèlman, d'une part, men tou, d'autre part, reyisit tout lòt inisyativ ki prale nan sans fè pwomosyon pou timoun nan on meyè kondisyon de vi, pou timoun kapab jwi plis dwa ou yo ou bisinon otan de dwa ke yo te dwe jwi, pwomosyon pou edikasyon an jeneral. men an patikilye deplase entèn de Gresye a Leogane yo, paske a mon sans y a yn kriz de deplase ke nou dwe vrèman jere e tout antite di kò sosyal ki kapab met men nan pat la pou ede nou jere l, pou pèmèt yo jere l, dwe mete men, paske de tout fason si nou byen jere, jeneralman ou di ke lè kriz of. Yes boss Rudy. Depi si nou byen jere sa ki gen lakòz sitiyasyon de kriz enben ap gen yon retonbe pozitiv men si nou pa rive jere l de fason responsab enben ap gen de repèkisyon negativ e jisteman nou dwe evite repèkisyon negativ yo. Donk mwen pa vle mwen pa vle pi long pase sa puiske pral gen es puiske se yon konferans de près pral gen espas a resevwa kestyon yo. E m ap sèlman di, Maissainson Henri k ap, ki kontinye ap dirije komin yo, k ap kontinye ap dirije meri an, li rete fidèl a veleyite l pou n gen yon komin pwòp, yon komin ki eklere, yon komin ki sekirize. E demach sa a, li pa ka fèt san timoun yo, li pa ka fèt san edikasyon. Mèsi anpil. janbe fwontyè a, n ale vè de lòt moun pou nou wè si nou kapab jwenn de lòt sipò. Nou prevwa mete an sikilasyon 3 tip de biyè. Genyen yon biyè pou lèzelèv lekòl k ap koute 500 goud, gen yon biyè pou gran piblik la k ap koute 1000 goud, men genyen yon lòt biyè ke nou di k ap koute 20 mil goud, li menm l ap yon sibvansyon dirèk. Sa vle di kisa? Yon biznisman, yon antreprenè, yon boutikye, li ka deside di, mwen menm m ap achte yon kat pou m sibvansyone yon timoun. Nou konnen lè ou bay 20 mil goud, ou voye yon timoun lekòl. Gen de moun nan dyaspora a tou ki ka reponn, ki ka di, mwen menm m ap achte yon biyè pou m voye. yon timoun gresye lekòl. Se estrateji sa yo, se sa k fè n a leve tout radyo nan Leyogàn, nou konte mobilize tout moun, tout medya an liy yo. Se vre nou pa konn tout, paske jodi a tèlman genyen de medya an liy, men nou vle tout sa ki fè enpak yo sitou. Nou mobilize yo, tankou nou di l, nou pa sèlman de moun ki pral retransmèt oubyen ki pral fè pwomosyon yon aktivite, men se de moun ki angaje yo anndan yon aktivite. Se sa k fè, nou deja kreye yon gwoup, nou di tout pwopozisyon yo ap byenvini. Seduc, Codeg, Meri Leyogàn pa la sèlman pou defini demach de reyalizasyon. pou defini estrateji de reyalizasyon men tout pwopozisyon yo y ap byenvini pou nou kapab fè aktivite sa a li tounen yon vrè deklik de mobilizasyon an favè dè zanfan de Gresye. M ap kanpe la. Si gen yon de kesyon. Ti lagè kòm paj. Mwen mwen vle felisite. Mèsi. Mwen vle felisite ekip la an kòmansan pa Paul Alan madam Magarèt Magarèt Margarèt byen eme Will son plezi pou mwen la maten an ansanm avèk nou. E mwen pa pral eseye kesyone kòm reprezantan laprès non, men parapò sa avèk dènyè entèvansyon w fè a, kòm yon moun ki rejwenn li nan koz la, ki merite enplike l nan koz la. Paske koz la nòb, e pandan m ap tande madam nan ap pale, kò m kòm yon ti jan fè chè de poul, fè chè de poul nan sans sèl tèlman sa antre nan mwen. L atravè sa l di, Unicef deja di yo p ap kapab sibvansyone ou di mwen. Mèsi
Alan Paul, mèsi Claudy Laguerre pou kesyon l lan a double volè, men m di m ap entèvni sou apò lameri a on tèl koz. Ki apò lameri, kòman apò lameri kapab divèsifye a on tèl koz. Alò rapidman ban mwen fè on ti mizopwen si m ta ka rele l konsa, se ke lameri se leta lokal debaz leta santral ki gen yon responsabilite d'administre la komin a poze dòl, e sa vle di kisa? Sa vle di, otè ke leta santral li gon ministè de ledikasyon nasyonal, yo gen tou gon sèvis d'edikasyon. Otè ke leta santral gon ministè de zafè sosyal, yo gen tou gon sèvis de zafè sosyal. Sa vle di kisa? Sa vle di jisteman ke se yon sektè ki meriyen dwe genyen. yon gwo dòz vitamin ki pou yo. E nan sans sa a, nou pa janm fayi a misyon n, nou pa janm fayi a responsablite n. De fason anteryè, jan yon frè sèvitè te di l la, pratikman tout demach ki te inisye e ki t ap reyalize sou komin nan a la faveur de deplase de zentèn, men notamman ceux de blessés à Léogâne, byen antandi, li gen Léogâne sou yon pakèt vag. byen avan vag ki soti de Gresye yo. Meriel te toujou yon ti modèl ankò, li te toujou trè enplike. Trè enplike, pa egzanp, ou te gen yon pakèt timoun ki te riske pèdi ane akademik ekoule an paske yo te gen anpil difikilte denskripsyon oubyen de swivi pou pase nan egzamen ofisyèl yo. Meriel te trè enplike nan sa e mwen ta kapab menm rann yon omaj a lanse yon reprezantan prezidan 2017 ann Ayiti, Msye Bruno Maes, ki te tande meri a, Sedu, e a sèten zega a yon premye kou koudèy nan yon sant de pletwaye e ki vle vin pèmèt ke timoun sa yo te vin gen posiblite pou rete enskri, pou yo pa pèdi a, pou yo pa t gate ane a, patisipe nòmalman nan egzamen. Se fason pou m di ke se pa jodi an oubyen matene ke meri an ap pote apò li ak koz sa a. Nan menm dinamik lan, meri an te ensiste pou ke lekòl nasyonal la relouvri. Nan menm dinamik lan, gen plizyè lòt aktivite ki te anvizaje, ki te reyalize. Genyen pou yo ranfòse lòt kapasite materyèl pou yon seri de enstans kle, tankou pou BTS la pa egzanp. Donk, mwen, mwen, mwen pran sa o sèman. Mennan ban mwen, mwen, mwen, mwen kite l o kote anteryè oubyen lanteryè oubyen ki site anèt mwen, ban mwen vini sou le ponktyèl, sou le faktyèl. Kisa meri an ap fè, kisa meri an ka fè. E. Mwen di deja mwen kite lokitè deyò, mwen pa menm bezwen note pa egzanp, fasilitasyon te demande dokimantasyon pou lekòl dwe sete sou Leyogàn yo, e Madam Fòti te kapab di sa, e taksasyon ki te prevwa pou lekòl jeneral pou pran demann dokimantasyon yo, se bagay ki fin klèman refize nan nivo sèvis afè sosyal yo, li, depi se pou yon lekòl dwe si. Lè yon lekòl dwe se prezante. Epi e madam li kontinye konf madam Byeneme madam Byeneme konfime ke efektivman son lekòl presye enben nou egzonere pèmèt ke yo menm ki responsab de swivi yo te fè. Kounye a gade le faksyèl vè yon sèten medya talè 1 meri an pran an majè pati chaj lojistik konsè de solidarite e pou de leve fon ke nou prevwa pou le 10 oktòb pwochen. avèk Grandisyon Entènasyonal Jean-Jean Roosevelt ki se tou Anbasadè de l'UNICEF, youn nan Anbasadè UNICEF yo, donk nou sanse pran majò pati chaj lojistik la. 2, Nou angaje nou pou nou kontinye enplike n nan pledwaye an, e se sa jisteman ki temwanye de prezans mwen maten nan non Meri an, nan non Majistra Alexandre Henry. Pou twazyèmman, nou pral reflechi pou nou wè ki lòt apò nou kapab bay. Odela de apò lojistik pou aktivite sa ponktyèlman, odela de renouvle angajman n nan pledwaye yo, nou pral eseye gade, jan nou te kòmanse l deja, kòman nou kapab renouvle de demann oprè de Leta santral, non mesye Guy Magie isit nan Leogane, adrese de korespondans a la prezidans, a la primature, au ministère de l'Education nationale et de la formation professionnelle, o fon nasyonal edikasyon enfèmè, donk nou pral gade kòman n kapab reyaktive yon ansanm dechanj nan dinamik edikatif enstitisyonèl de sòt ke kapab genyen petèt de sipò finansye ki mobilize apwòch sa pwiske nou ta plis egane odela di kote lojistik, odela di kote de resous materyèl, kòman kapab genyen resous finansyè. Jeneralman yo gade 3 nivo sa yo lè nou vin ap pale resous yo, resous imèn, resous finansye, resous materyèl. E an tanke resous imè, meri an li disponib, okap meri an disponib pou yo kontinye mete pwa nan balans lan, patisipe nan atelye yo, nan koze yo, nan konferans yo, de sòt ke nou kapab gade ansanm kòman nou kapab pote chaj lan, kòman Neoma kapab kontinye jwe wòl istorik li kòm tè dakèy, kòm tè dospitalite, sèt fyè e bèl site Dalakow. Mèsi.
Alò anfaz la sou kisa ou vle ansanm de medya ki la yo mete l? Eske se sou leta a ki dwe pran responsablite l kòm mwen ap mande sa lontan malerezman oubyen eske nou dwe fokis sou aktivite le 10 la pou n bouste l?
Mèsi anpil. Se yon la kesyon est intelligente. Nou vle kontinye avèk pledwaye a. otan de fwa ke posib. Menm lè leta fè sanblan yo pa tande, n ap toujou rele, paske tout yon popilasyon ki depouvi de tou, kote yo pouse do nou, kòm ou konprann, nou te genyen espas pa nou, paske gresye, kòm dabitid, pa gen bagay lokasyon pou al afème kay. Se konstwi, direktè yo konstwi pou yo kapab loje lekòl yo. Men kounye a la a, non sèlman nou pa kapab peye e nou pran dè espas ki pa menm apwopriye paske sa a li jwe yon wòl enpòtan nan fòmasyon timoun yo. Depi timoun nan mal chita, l ap mal respire, li p ap aprann byen. Se sa k fè, nou bezwen retounen lakay nou, paske nou kite tout materyèl, nou kite espas, nou kite kay, nou kite tout sa nou posede, e nou vin sanse ap fè desant kay moun, fòk nou retounen lakay nou. Se sa k fè nou mande medya yo, souple, ede nou a kontinye fè pwomosyon pou pledwaye an, epi pwomosyon pou reyalizasyon. aktivite yo paske fòk timoun nou yo ale lekòl. Fòk y al lekòl, yo kòmanse pran lari an ap mande, youn ap fè agresyon sou lòt, sa li deja yon menas nou pa kapab ankese. Mèsi.

ba yo liv, ba yo valiz, e te gen dè ajan ki te sou tèren ki pou stimile timoun yo menm lè yo pase nan lekòl yo pou yo konnen èske timoun sa yo vini, si yo pa vini, ale sou le tèren, al chèche yo, Seduc te jere sa ekstrèmeman byen, se sa fè n ap kite direktè a, n ap n ap lese leswen a direktè a pou l ta ajoute ak remons li.
Merci yon lot fwa zanmi nou Claudy Layer pou bel kesyon ke ou deja poze yo e merci pou reparaj ou a madam Bien Aimé Desjardins. Ane dènyè nou te deja louvri 2 list. Koman sa te fèt? Chak lekol tap resevwa 2 enskripsyon. Men nou te egzije fè ke genyen anviwon 35 a 40 lekòl Gresye ki deplase sou Leyogàn. Men genyen yon trantèn nan lekòl sa yo ki te resevwa sibvansyon piske depi nan mwad Me te gen yon ansanm de seyans de travay ki te fèt avèk lekòl sa yo. Gen yon dizèn ladan yo ki te resevwa sibvansyon pou yo te fè ratrapaj pou timoun. ki nan klas degzamen ofisyèl yo, nevyèm ane avèk S4, e 30 lekòl sa yo, yo te resevwa enskripsyon, e nou te di priyorite a li prale dabò vè timoun ki nan sit yo. Poukisa n te di timoun ki nan sit yo? Ke w vle l, ke w pa vle l, yon moun ki jwenn ladesant lakay yon moun, oubyen ki tou jwenn ladesant lakay yon fanmi pwòch avèk yon moun ki oblije al regwoupe l sou yon plas piblik, nan yon espas legliz, sou yon tèren abandone, otomatikman yo gentan pa nan menm sitiyasyon. Paske, jodi a la, m ta menm ka di li, sèke lè deplase vivan an famiy dakèy, Nou prèske pa konnen yo. Men deplase ki nan sit de deplase yo, ki nan kan yo, yo menm, nou wè yo chak jou. E ane dènyè, nou te genyen anviwon yon dizèn de sit de deplase. Nou te pase fè sansibilizasyon, pase avèk sawonn tchòk, pase spòt piblisite nan radyo pou timoun sa yo al enskri nan lekòl sa yo. Genyen ki se de timoun ki te deja soti nan lekòl sa yo nan Gresye. men ki swiv lekòl sa yo. Men gen de lòt tou ki te nan de lòt lekòl Gresye ki vin jwenn yo. E jodi a, m kapab di, lekòl Gresye yo, yo te resevwa anviwon 2 mil 500 a 3 mil timoun, 30 lekòl sa yo, men genyen 2 mil 100 ladan yo ki te jwenn sibvansyon. Sa vle di, nou deja genyen yon rejis ki egziste. pou nou kòmanse premyè demach de sibvansyon an. E nan menm rejis sa a ankò, gen de lòt konsiderasyon ki pral fèt. Gen yon konsiderasyon ki pral fèt ant lèzekòl e lèparan. Paske jeneralman genyen de moun tou nan sosyete nou an, nou konn sa trè byen, gen de moun se pa kondisyon de vi a ki pa twò bon, men depi yo di l y ap bay yon kote, se kote k ap bay la, se la l ye. Se petèt. Lè m rive nan yon sitiyasyon, menm jan m ta ka di pou lè direktè lekòl, mwen konnen gen direktè lekòl jiskaprezan k ap viv nan yon espas piblik, ki ap viv nan yon sitiyasyon kwonik de deplase. Men genyen de lòt lekòl ki plizoumwen otonomize tèt yo, ki kreye de lòt mwayen, ki devlope de lòt bagay pou yo reprann wout la. E il en est de même pour les écoles. Genyen de lekòl ki te nan lis benefisyè de sibvansyon yo, se de lekòl m te ka di l konsa olye ke w ede yo, ou te plis nui yo nan un sans. Lè m di m non m pral esplike w nan ki sans, se ke yon lekòl ki te konn resevwa 60 a 75 mil goud nan men yon paran pou yon ane lekòl, e lekòl sa ou sibvansyone l a otè de 13 mil a 18 mil goud. Tout lekòl yo pa resevwa menm piblik. Gen de lekòl nan komin Gresye a ki se de lekòl ki te nan ekstrèm vilnerabilite, men genyen de lòt lekòl malgre sitiyasyon vilnerab la men ki te kenbe senti yo pandan ane a ki egziste e Se tankou m ta di yo gen yon piblik k ap peye 13 mil goud e yo gen yon lòt piblik k ap peye 50 mil goud. Sa vle di, lekòl sa a, ou ka vini vè li menm pou di, m ap sibvansyonnen yon dizèn de timoun bon li di w li pa bezwen l. Ou di mwen tou li pral fè presyon sou timoun sa a aprè pou l peye yon lòt kòb. Men, gen de lekòl Kèlkeswa sa yo jwenn kòm sipò la, si se 13 mil goud, si se 15 mil, si se 20 mil goud, l ap byen vini pou yo paske yo gen yon piblik nan men yo ki nan ekstrèm vilnerabilite. M panse se se yon ansanm de chema nou pral chita ansanm avèk CODEG pou nou etabli yo, 1 pou nou wè kilès lekòl k ap dakò, ki fè nou poko Chita sou de bagay, se lè wap planifye ou poko genyen nan men ou, ou poko ka fè kòb, egzijans se strateji ou pral di men kòman sa ta dwe ye, se sak fè nou menm nou deja ofri de lòt opòtinite tou avèk lekòl sa yo, mwen nan rankont kem te fè avèk direksyon lekòl yo nou di gen de kat vip lekòl yo kapab vann dirèkteman. Men kad vip sa yo, nou menm nou pral fè yon swivi pou nou rasire n ke se pa yon fon direktè lekòl la li pran, li jis konnen li te vann 50 kad vip epi li klase kòb li pou l achte ban, pou l achte de lòt bagay, men nou di pou w resevwa 50 kad vip fòk ou genyen yon lis de 50 timoun ki sibvansyone. E nou panse nou te genyen yon ekip, se sa k fè. pandan rès ane a malgre Seduc pa t ap enplemante de pwojè avèk de patenè men nou te gen yon ekip restren ki t ap fè swivi avèk lekòl yo lè gen yon fanmi ki an difikilte swa yon direksyon lekòl voye l tounen nou te menm fè de egzijans a direksyon lekòl yo kèlkeswa sitiyasyon rele paran timoun yo nan lekòl men pa voye yon deplase lakay li paske l fè tèl kou tèl dezòd. E sou pwen sa a, le ministè de ledikasyon nasyonal e klè, kesyon lekòl ki annik deside pran yon timoun ki poko gen 13, 14 an pou yon bon plezi, li an reta, ou voye l lakay li, li pa fè devwa, ou voye l lakay li, kòman w konprann mwen menm ki fin depoze pitit mwen lekòl, mwen retounen lakay mwen, epi apre sa mwen kontan si pèp mwen ret bò mwen paske lekòl la voye l tounen? Non, nou di direksyon lekòl yo w ap rele paran an, Men ou pap voye timoun yo tounen lakay yo. Paske timoun sa lè w voye l tounen an, depandamman de sa l fè, li ka tou pa tounen lekòl ankò. Li kapab se yon lòt timoun k al ranfòse gang yo. E mwen panse nan nivo sa a, nou pral mete tout yon pwotokòl dakò chita avèk direksyon lekòl yo pou nou rasire n vrèman ke fon. ki soti anndan concert de solidarite a, nou pap di se yon concert de solidarite sèlman tankou soti a, men se yon peryòd de levée de fonds, paske lè nou prale vers l'église yo, vers biznis yo, nou pa pral sèlman pote yon kat concert la vann yo, men nou pral mande yo kisa yo ka pote kòm anvlòp pou sipòte timoun blese yo.
Ki prensipal obstak ou panse ou kapab rankontre Pou anpeche w ateri a objektif sa.
Obstak yo, yo kapab a plizyè nivo. Gen yon premye nivo, m ta kapab di l se kòman mobilizasyon li menm kapab ede nou simonte l de preferans. Paske rive touche tout popilasyon Lewoganyen an. rive touche tout enstitisyon yo se deja se yon se se se yon se yon fòm danbich ke li ye. Fòk ou genyen de kapasite mobilizasyonèl, fòk ou genyen de moun ansanm avèk ou. M ta kapab di jodi a mwen plizoumwen sou yon wout plizoumwen plan lè m wè gen yon ansanm de medya ki deja reponn prezan avèk inisyativ sa a. Men li petèt yon obstak toujou paske gen de lòt medya n ap retann ki poko prezan ansanm avèk nou. Sa vle di, an tèm de kapasite pou n mobilize lòt moun, se yon gwo bagay. Nou konnen genyen yon lòt pwoblèm. Gon pwoblèm de mwayen tou. Genyen de moun, genyen de paran ki ta byen kontan jodi a le peyi an antye vi d'une vulnerabilité extrême. Tankou Will te di li, Ayiti ap viv yon moman nan istwa l ke l pa t janm viv kounya la a, se gen yon obstak finansye. Kòman ou kapab rive mobilize de lekòl, de enstitisyon pou yo di ou n ap patisipe avèk ou? Paske gen de moun k ap gen volonte pou kolabore, pou kontribye. Genyen, se, se tankou m ta di, menm jan nou tout ki la a, ki devan m nan, nou te kapab ap souke tèt nou pou nou di, fò m ta kapab gen mwayen pou m sibvansyone de manyè dirèk de timoun, twa timoun, men malerezman gen yon obstak finansye. Èske mwen gen mwayen, èske m gen kòb pou m fè sa? M panse sa yo se de, se de obstak. Men lòt obstak yo. yo pa twò anpil nan sans ke gen 2 enstitisyon, gen 2 estrikti, tankou lè nou te lanse bagay la, nou te jwenn lameri ki te pote, ki te di nou alan nou ansanm avèk Seduc, nou te jwenn Codec tou ki te byen kontan resevwa li, kounye a pou mwen menm, mwen pa wè obstak yo dan lansanm, men mwen wè de preferans yn mobilizasyon ki pral fèt a yon nivo pou spektak la. konsè la semèn de solidarite a li fè tach dankr li touche chak grenn moun endividyèlman di yap pote kontribisyon yo menm lè m pap prezan anndan Juventud Club Leogane le 10 oktòb men mwen pare pou m voye yon anvlòp de solidarite mwen pare pou m reponn a sibvansyon m ka pran yon egzanpl.

Se su e sèten, genyen de biznis, genyen de antrepriz nan vil la nou ka al kote l, li di li p ap achte yon kat, men l ap sibvansyone de timoun. Se de bagay konsa n ap tann. E se petèt lòt mouvman sa a tankou Claudy sot di l la, nou pa rete tann de kolaboratè de près, de jounalis ki pral sèlman fè yon difizyon de mesaj, Men nou rete tann 2 moun ki pral angaje nou. Nou pa pral di ke se yon inisyativ CEDUC, Codeg Meri Leyogàn, men se yon inisyativ CEDUC, Codeg Meri Leyogàn e laprès leyoganèz.
Mesye Wilangelo, reprezantan lameri, ann al gade pou nou wè nan nivo sitiyasyon, bon, yon sitiyasyon ki trè tandi oubyen kawotik ke peyi a ap fè fas, e pou n desann nan Leyogàn, nou konnen gen gwo menas ki genyen sou komin nan, E o nivo sekirite, jodi an n ap fè pwomosyon pou ane akademik 2025, 2026. Lane dènyè a nou konnen pandan pandan ane a te genyen anpil koupur ki te genyen nan ane sa. Ki ki miz an plas, ki strateji ke lameri genyen akonpanye de lapolis nasyonal pou pèmèt aske ane skolè sa se yon ane reyisit? Wi.
Mèsi Jean Yves Andre Pétion ou prezantè la tou pwòch fèm kestyon sa ki li menm a m plis ap gade kote sekirite sinon apò pwojeksyon planifikasyon an tèm de sekirite ke meri a fè e paske kestyon an li byen chita dan la mezi ou dekrè 2006 lan li fè menm jan y a le CSPN, le Conseil de Sécurité de la Police Nationale nan nivo leta santral, anben nan nivo komin yo, laktyèl premye minis Duzeme li menm tou li te reitere kesyon sa pou le Conseil de Sécurité oubyen le Conseil de Sécurité Municipal e majistra a se li menm ki ta prezidan d'office on structure konsa. Alò, fò m raple ke jan n te di l deja, Majistra Hudson Henry pran rèn komin nan e dantre de jeu depi novanm 2020, li te di klèman pami twa priyorite yo, sekirite se youn ladan yo. E se paske jisteman sekirite se youn ladan yo, se paske jisteman gen anpil efò ki konjige, anpil sakrifis ki konsanti sou pwen sa, ke anpil popilasyon de lòt komin ki deplase, ki an kèt de refij, yo vini vè Leyogàn pa plizyè dizèn de milye. E mwen pa kwè ke ane skolè ki ekoule a te entèwonpi a plizyè repriz. Mwen kwè pito ke a plizyè moman te genyen anpil ensètitid, te gen anpil presyon pito. Mwen panse sa. E presyon sa yo, ensètitid sa yo. Kot ou fin al rive jere kot ou rive surclasse par rapport a a a de par rapport a de rapò bon rapò privilejye ke meri an devlope avèk les otorite jidisyè e ze polisyè son premye rapò e mwen panse ke komisè Alix Appolon gen anpil meri nan sa bò kote maestro Ayrton Henry e de lòt sitwayen angaje ki te sèvi komin nan Nan dènyè vizit ap swiv lan Oklahoma ki kontinye mete yo kò e am aske kesyon sekirite Leyogàn nan li rete non sèlman yon denominatè komen men yon priyorite enkontounab, la priorite dè priyorite. Men nan dezyèm rapò ki degaje e ki pèmèt ke jiske la gen yon minimòm de sekirite ki etabli sou Leyogàn e ke nou dwe kenbe an vi de la reyisit de lane akademik iminant, lane akademik 2025-2026, men men osi de fason perèn, se le rapò polis popilasyon. E mwen kontan ke otorite minisipal yo, yo rive atravè kominikasyon diferant, kominikasyon estratejik, e notamman sa nou mèt rele la kominikasyon de kriz, enben yo rive kenbe popilasyon an eveye, kenbe popilasyon an an konfyans, kenbe popilasyon an vijilan. e ankouraje l travay men nan men, kout a kout, kòt a kòt avèk le komisarya de Leogàn e ki pèmèt ke juske la Leogàn rete cette terre d'hospitalité k ap jwe wol istorik li e ki kontinye jisteman ap resevwa tout moun de partout ki an kèt de refuj. Donk anyen pa chanje. nan sans ke meri ap rete fidèl a misyon l, meri ap rete atache a responsablite l ki se antwot pèmèt ke tout moun ki sou teritwa kominal lan, anben depi se la w ye, ou dwe santi w an sekirite. Donk ankò plis pou timoun yo, ankò plis pou ane skolè lan, puiske timoun yo pa ka aprann nan lenkyetid, timoun yo pa kapab aprann san ke yo pa genyen, jan misye di l talè a, kyetid despri, yon minimòm de santiman de sekirite. Donk dan ansanm, se sa a. Donk, yo pa chanje yon ekip k ap genyen, jan m t ap di l avan, konfyans sou tès lan. Menm mekanis, menm miz an plas ki te anvizaje e ki pèmèt ke rezilta yo, yo la, y ap bay, enben menm resous imèn yo la, os materyèl yo nou vle ranfòse yo, gen de netwayaj ki fèt deja, gen de kominikasyon ke nou fè nan nivo Leta santral pou ke gen plis materyèl.

Aktyèlman la, manifeste tout enterè ou pou ta retounen lakay ou. Ou konnen sitya, alò, ou konnen sitiyasyon an li pa pèmèt ou ou menm de manyè volontè pou leve kounya la pou ale anlè a. Ki sa ou ta fè? Ki demand ou pou leta ta pèmèt ou retounen lakay ou sen e sof nan yon ti tan trè kout?
Mèsi anpil pou kesyon an. Wi, nou bezwen retounen lakay nou. nou genyen n ap mande avèk responsab task force yo e gen materyèl ki kòmanse vini pou ke yo fè dè operasyon prese prese prese pou kwape malfra yo pou nou kapab retounen lakay. Retounen lakay la li posib paske lakay se lakay. Kòman ou konprann nèg yo tèlman santi yo alèz, yo rete sou lè wotè avèk megafòn yo, y ap bay mesaj, ou konprann, y ap lanse mesaj, yo, y ap fè mizik, y ap manje vyann, yo kraze jaden moun lè yo fin vann tout sa w posede, epi ou menm ou rete Okanpo. Fòk nou retounen lakay nou, Eske se nou menm ki te fè. Mesye Alan koman nou panse nou pral fizyone bann rara yo ansanm avèk atis yo kap chante? Ok alò se yon trè bèl kesyon men se yon bagay ki deja fèt mwen fè eksperyans lan a plizyè repriz deja mwen sonje bon m fè eksperyans lan 2 fwa avèk Jean Jean Roswell e. Mande granmoun jwe sou podium avèk Janjan Rosnel bagay la te tèlman bèl Janjan te vini poul tann rara yo jwe men lèl rive yon kote li gen yon mizik ki gen yon anbyans mache rara ladan li li rele tout mizisyen rara yo tou monte e sa w tande a se yon janjan rara kap jwe alafwa. E Rara yo jiska prezan yo bay de trè bèl pèfòmans sou sèn paske an deyò de kote tradisyonèl la men Rara yo se de gwoup mizikal apa antyè jodi a ki jwe sou sèn nòmalman nan de konsè nan de festival se ke entèl fin jwe fwa sa a se Sent Terèz ki pral jwe se Sent Woz ki pral jwe ensi de swit lontan nou te gen yon plis. Blokaj, Nou te gen yon blokaj yon ti peu, m si m ta ka rele l konsa, yon blokaj relijyonis. Paske gen de moun ki di w li p ap vin nan tèl aktivite paske gen rara ladan l. Men jodi a, se de blokaj ki kòmanse redui moun nan konnen. Mwen sonje m te fon eksperyans la avèk avèk Kenny Seba ki te vini la. Ey gon pakèt moun mwen te envite e mwen genyen yon moun ke m pap site non l, son moun ki pa janm al nan rara men aprè aktivite a li di m Alan mèsi anpil li di ou konnen mwen poko janm rive al son rara men sa vle di li di se nan jan de sitiyasyon sa yo ke m ta ka nan son rara m panse son opòtinite menm pou dè direktè dekòl de Gresye ki la ki soti Gresye gen Ou ka wè madam byen eme poko janm wè modèl gresye kap sot nan wout la dèyè lekòl li a hein alewè ou poko janm wèl anmweyy bon hein li poko wè kiyè fè hein men son okazyon poul wè sentròz gwo bèf hein. Kounya Alan la sa e pa kesyon non se se pou mwen eseye chèche konprann yon bagay ant Senterès deplase sou machin ale devan Juventud la yo mete mizisyen yo atè Tann lè yo pou yo jwe. Avèk yon Senterèz ki frape depi lakay li, k ap drene moun desann. Ki sa k ap plis defisitè, alò, ki sa k ap plis ede aktivite a? Èske. Monchè, se rara lagè a. Rara lagè a. Jan yo rele l la, se rara lagè a. Se petèt nan ti rankont n ap genyen pou nou fè de lòt rankont avèk bann rara yo. Majistra li deja pwomèt mwen sa ke nou prale, n a pral deplase pou n rankontre tout bann rara yo. E jiskaprezan nan lis nou genyen an, s on lis ki pa fèmen. Pase nou pale ver de lot bann rara e gen dot lot bann rara tou nap ret tann kap vin di nou yo vle patisipe ansanm avek nou. Paske yon rara lage ka tounen yon evènman e avek yon enpak depase kote e m pa konnen sentrol soti depi kwadèpè, senterèz soti depi matye, mande granmoun sot bèlfòtun yo mennen mil moun, demil moun e se kiyès yo genyen Gen 500 k ap rantre lalè yo nan pwen tout nan. Tout date ap fè sansibilizasyon ansanm avèk Truck Sound. Senterèz gen pou l al jwe le 10. Tout fanatik Senterèz mache ak kòb nan pòch nou paske nou pral peye antre. San konte kòb, kat nou ka bay responsab rara yo vann dirèkteman. Yo gen responsablite dirèk nan sans sa. Nou pral avanse sou demach la. Mèsi anpil tou paske nou pral wè kisa sa kapab kreye kòm enpak. Ou pa panse ou kapab genyen eksklizyon paske aktivite a se yon aktivite ki charye tout sektè. Men, nan ka sa a, ou pa panse ou kapab pa genyen prezans sektè pwotestan an? Ton, Nan tout aktivite de mobilizasyon, malerezman nou nan yon peyi, pafwa, m ta ka di sektè ki ta dwe pote plis solidarite a, epi pafwa se li menm tou pou yon mwens jès. epi ki chwazi fè eksklizyon jan w di a. Pa genyen pwogram kiltirèl kèlkeswa strateji ke w itilize pou kèlkeswa gwoup ke w mete ki pa genyen eksklizyon. Nou sonje deba ki te fèt otou de pastè, se te pastè Malory avèk Emeline Michel je kwa, yon deba ki te fèt se ke Emeline Michel ki grandi anndan legliz ki fè tout tout tan li, ki li menm petèt konprann, anpil moun pap konprann si John Singh Brunache, tout tan lap chante rele Makaya, si son nèg ki anndan legliz pwotestan. Hein? Wi, men, sa vle di gon jefò ke nou bezwen fè. Men sa pa anpeche autour de football nou fèl. M pa konn si nou wè non. Pa gen yon nèg ki fanatik foutbòl menm si l pwotestan paske yo di yo Ti Mali sa blak pa toujou al swiv match la. Pa vre? Hein? Ti Mali se menm kote ansanm avè m. Mwen menm mwen rann mwen kont ke li p ap fè pwoblèm mwen ka pa danse pandan Ti Mali kache ap jwe. Mwen ret fokis sou foutbòl mwen. Se menm jan an tou mwen gen dwa ale nan konsè la mwen pa danse pandan mande granmoun. pou senterèz ap jwe mwen danse pandan janjan rouzvèlt ap jwe se tou senpleman se de chwa ke li ye men nou menm nou di l nan moman nou pa swete genyen eksklizyon men nou swete tout moun vin pote lamen pou yon koz ki nòb. Anwi bonswa tout moun avm non an se Pierre Jhonny avm nan radio Veloa donk.